Enfòmasyon ke n gen de bòn sous, gon moun nan wo kòmandman an, se li menm ki pèmèt ke operasyon an rive kote wè l rive la. Talè, gon chèf, gon polisye nan wo kòmandman ki sabote operasyon an? Yon enspektè jeneral ke nou pran le swen pou nou pa bay non l la men m panse ke trè byento gen de desizyon k ap pran. Yon enspektè jeneral sabote operasyon an? Sabote operasyon an. Waw!
Li sabote
operasyon an. Genyen yon ansanm de prèv ke nou genyen ki pwouve ke operasyon an li sabote. Ok. Paske sabotel sabotel la, li bay de kont òd oubyen li enfòme, li enfòme bandi Vilaj de Dye. Li bay kont òd. Waw.
Paske m'bal don pawòl. Dwòn nan, se li menm k'ap enfòme polisye yo. Men ki danje ki gen la, men ki danje ki gen la. Men kote pou nou antre, men kote pou nou pa antre. Drone nan gentan fè travay sa deja li wè kote ke paske nèg yo foun ansanm de tou anndan. Drone nan moutre twou yo?
Wi.
Waw. Wi. Yo moutre yo. Nèg yo fè yon seri de twou, yo mete èske ou konn wè ke sòlda yo ki konn nan lagè gon seri de sak. Wi yo fè yon tranche, yo fè de tranche epi yo kamoufle l. Yeah.
Yo mete sab nan yon seri de sak de fason aske yo menm lè yo bezwen retire l pou yo retire l pou yo pase ebyen a chak fwa ke dwòn nan bay enfòmasyon ke pou di polisye yo atansyon pa rantre fè bak men on twou devan lè nou fin antre nèg yo pral retire l efektivman se sak pase dwòn nan montre ke lè nèg yo fin antre gen de moun ki vini ki retire sab yo nan twou a. ki rann ke menm lè nèg yo ta vle fè bak nèg yo paka fè. Sa vle di se lè nèg yo fin antre kounya la li ap eseye tounen yo tonbe nan twou a? Yo tonbe nan twou a.
Oh.
Drone nan bay tout enfòmasyon sa yo. Ok. Kidonk, lè kounya la y ap kominike avèk responsab sa ki te sou. Enspektè jeneral sa.
Wi. ki li menm te genyen kòm misyon pou te pèmèt ke operasyon an pase byen, chak fwa ke dwòn nan ba l yon enfòmasyon pou l di kòmandan mesye yo pa ka antre non, li di non fòk nèg yo antre. Sa vle di li bay lòd li di nèg yo antre. Li bay lòd pou nèg yo antre. Men nèg ki atè yo pa konn sa k ap pase a. Yo pa konnen si gen tranche sa yo, si yo pral pran nan gètapan sa. Nèg yo pa konnen.
Nèg yo pa konnen. E sa k fè ke. Nou te di l talè a, operasyon an kapab byen planifye, men kanmenm ap genyen yon bagay ki koze. Mentnan, ki motivasyon enspektè jeneral anchèf sa a? Bon, jiskaprezan, se enspeksyon jeneral ki pral konnen. Bon, m di enspektè jeneral anchèf, se enspektè jeneral, se pa enspektè jeneral anchèf. Se de bagay diferan. Wi, se de bagay.
Jiskaprezan, se sèvis ki la a. Nou konnen ke aktyèlman la genyen enspeksyon jeneral ap tande l. Enspeksyon jeneral ap tande l pou founi eksplikasyon pa rapò a ansanm de enfòmasyon ke yo menm yo genyen sou operasyon an, kote ke se li menm ki dwe bay lòd yo a chak fwa ke dwòn nan ba l enfòmasyon ki di ke li pa gen dwa avanse li menm li avanse. Kèlke pa m panse ke li gen yon pa de responsablite. Yo souvan di, yo souvan di, kòmandan, bandi yo, tantakil yo, yo long. Yo genyen moun nan pouvwa, yo gen moun nan lapolis, yo gen enfiltrasyon, yo gen enfòmasyon avan menm ke lapolis rive sou yo. Èske, èske gen de bagay konsa? Son bagay konsa ki ta lakòz ke, paske se son trayizon si m ap konprann byen la enspektè jeneral la fè, enspektè jeneral la fè pa rapò avèk pwòp kò sa, pa rapò a peyi a. Èske se sa rantre nan kad enfiltrasyon ki genyen bandi yo fè onivo de lapolis? Ki ta fè ke enspektè jeneral sa sabote operasyon an konsa? Mwen menm, m panse ke e menm jan ke nou menm o nivo lapolis, nou gen enfòmatè, nou gen moun k ap ba nou enfòmasyon, yo menm tou, yo gen moun k ap ba yo enfòmasyon. Souvan moun sa yo se polisye yo ye. E se sa ke yo di. Men, yo poko Nou poko, enspeksyon jeneral. Nou poko ka pwouve l. Poko ka pwouve l. Men ofèt, moun ki dispoze enfòmasyon sou lapolis, si gen, ki anndan lapolis ki dispoze enfòmasyon se lapolis, se polisye. Wi.
Wi nou konnen se vre. Amwen ke w ta al nan CSPN nan, w al pran minis yo ki ladan l eksetera. Men se lapolis ki dispoze enfòmasyon sa yo. Wi. Wi nou konnen ke se lapolis ki dispoze enfòmasyon sa yo. Men sa pa anpeche ke enfòmasyon yo filtre. Pwazanp, si operasyon kapab echwe, seke. Se paske gen yon bagay ki pa pase byen. Se menm jan tou, bandi yo yo menm, Men, an menm tan tou, si gen fuit nan enfòmasyon yo, fuit sa yo pa ka soti lòt kote ki bò kote polisye yo? Ebyen, se sa. Sa se responsablite enspeksyon jeneral pou l menn ankèt pou l konnen ke ki kote enfòmasyon sa yo soti. Souvan yo di ke gen de polisye ki an konivans avèk bandi e ke nou pa ka inyore l. Men enspeksyon jeneral poko. pou pwouve sa. Se travay enspeksyon jeneral. Sa se travay enspeksyon jeneral pou yo di bon, anpil moun di ke gen de polisye ki nan kidnaping men yo poko janm arete yon polisye yo di ke ki sot fon kidnaping. Anpil fwa yo di ke gen de enfòmasyon ke se polisye ki bay yo, men yo poko janm arete yon polisye pou yo di ke polisye sa se li k tap sèvi de tèl baz a tèl baz. Yo poko fè l. E sa k fè ke li enpòtan jounen jodi a o nivo Synapoh a, nou mande ke fòk travay sa yo fèt. Fòk travay sa yo fèt. Mentnan, nou konnen swat se pratikman sèl inite delit ki gen anndan lapolis la ki kontwole dirèkteman pa le direktè jeneral de lapolis. Se li menm menm ki se, kòm m ta di w, nimewo 1 an chèf li, si w vle m pèmèt, si w pèmèt mwen redondans sa a, de swat la. Se li menm ki kòmande l dirèkteman. Kòman fè defayans sa rive? Ki responsablite Direktè Jeneral an Chèf la? Direktè Jeneral la, ki li menm kòmande swat sa yo, ki kòmande inite swat la, poukisa li menm li pa t pran an chaj kominikasyon an pèsonèlman? M panse ke, wi, nou ka di ki responsablite Direktè Jeneral an Chèf la genyen nan sa k pase la. Men, fòk nou konnen ke Direktè Jeneral la li. Akonpanye l de yon ekip lòt moun anndan lapolis la. Li gen yon kabinè? Li gen yon kabinè, li genyen yon ansanm de moun ki nan wo kòmandman lapolis la ansanm avèk li. Yon ti digresyon rapidman avan w avanse nan sa. Enspektè jeneral ki sabote operasyon, li nan kabinè direktè jeneral la? Li fè pati de wo eta majò lapolis la. Wo eta majò, men èske li nan kabinè a? Men li gen yon pòs anndan direksyon jeneral lapolis la kanmenm. Èske se vre Polisye yo, swat yo, sou teyat evènman an, yo tap mande ranfò lòske yo an sitiyasyon difisil pandan lontan yo pa jwenn ranfò. Voice yo.
Voice yo vrè? Yo prouve l wi. Paske nou menm sa k pase? Nou te ale nan lopital Bernabé. Nou rankontre avèk 3 polisye. 3 polisye yo. Pami sa k blese yo. Pami sa ki blese yo. Se te 8, genyen 5 ki rantre lakay yo. Lè nou rive. Bon ekip Sinapo a ki t ale. Lè nou rive, nou jwenn 3 polisye yo. Se 2 bòy avèk yon swat. Nou kesyone nèg yo. Yo pale ansanm avèk nou. Sa w wè m sot di w talè a, se nan sa nèg yo pran. Nèg yo rantre. Yo fin rantre. Epitou, nèg yo. al fouye twou yo alò twou yo te deja fouye yo retire sab yo yo debleye yo wap swiv nan yon video kote ke gen 2 blende yon nwa avèk yon krèm kote ke yap tire nan vit krèm nan wi ki imobilize ki imobilize epi tou sou kotel pa dèyèl genyen yon blende blende sa se blende bòy kel te ye. Sak fè blende sa pat gentan ale se paske kote lòt blende a ye a li paka pase blende sa se nan yon twou kel kel tonbe. Blende jòn nan.
Jòn nan.
Epi tou l vin bare lòt blende bòy la ki fè ke li paka pase. Polisye swat la fè nou konnen ke te genyen e sak fè ke jiskaprezan m wè gen anpil moun. Y ap di ke se 4 polisye ki mouri, men nou menm nou konfime ke gen 5 polisye ki mouri. Luc Dorpierre mouri tou? Wi. Wi.
Paske li pa fè siy siy de vi. Nan tout lopital yo pase yo pa jwenn li. Men bandi a tou nan Vilaj Jezi di pral fè antèman pou 5 5 moun. Wi, se sa. 5 polisye. Donk se konfime.
5 polisye. Wi.
Kidonk.
Menm si nan nòt ofisyèl yo yo pa mansonye Luc Dorpierre. Yo pa mansonye, wi.
Men m panse ke se yon fot grav ke nèg yo fè. Yo fè l, yo pa sipoze pa mansyone non l. Nou ka di ke li pòte dispari, men o mwen, fòk nou mansyone l. Wi, paske li te nan operasyon an.
Li te nan operasyon an. Nou pa ka sèlman mete non 4 polisye sèlman epitou li menm. E li menm. Lyonel Lazarre, èske se vre bandi yo nan moman n ap pale la a, nan Vilaj de Dye, yo dispoze de yon blende fonksyonèl, operasyonèl? Klè. Li klè ke nou wè l, nèg yo fè videyo, yo voye imaj vini, yo di ke sa se blende entèl, sa se blende entèl la, ou wè, nou wè yo fè foto sou li. E m te kapab kalifye se youn nan pi bon blende ke lapolis la genyen. Wi. Paske li pi rezistan pa rapò avèk lòt yo. Lòt ti jòn yo. Wi.
Li pi rezistan. E lese m di w tou ke m ap di tout moun ke blende sa yo, yo pa fèt pou. tip doperasyon sa yo. Blende jòn yo?
Wi. Yo pa fèt pou tip doperasyon sa yo. Answit tou, operasyon sa yo, yo pa ka fèt avèk blende sa yo. Blende sa yo kapab itilize kòm de kouvèti, kòm de boukliye. Pou transpòte twoup tou, byen antandi. Pou non sèlman transpòte twoup, operasyon sa yo fèt polisye yo atè. Èske ou konn blende a, y ap abrite yo. Bò kote blenndvip tou pou yo ale nan sib ke yo prale a. Kidonk, jan operasyon an fèt la, e sa fè son operasyon ki sabote selon enfòmasyon ke nou genyen o nivo Sinapo a, se ke operasyon an pat fèt pou nèg yo te rantre Vila de Dye denkou. se pèmèt ke nèg yo fè yon avanse, si ou ou konn pase nan zòn nan, ti mòn nan rete an rete sou ti mòn nan, epi tou nèg yo ap refoule nèg yo. Lè gen avanse k ap fèt, gen nèg ki anba kòb k ap fè a avanse. Paske ou pa ka al fè operasyon sa a pou w ret anndan blende. E nèg yo yo menm ou pa konnen nèg yo nan nan tout kwen. Nan tout koridò.
Nèg yo nan tout kwen. Se lakay yo antre, yo konn chak santimèt ki genyen nan. Efektivan, efektivan.
Kidonk, mwen menm m panse ke sa k pase a li fè nou mal, men mesye Jefwa fòk chak moun tire konsekans. Responsablite yo.